Ok map gade yo la e vitelom pran de bon frap lom nan men vitelom pran de bon frap sepandan men youn nan pwoblem ki gen yo pran frap la se vre men pa genyen moun ki pou rekipere zam le neg yo mouri. Le pwoblèm de kowòdinasyon antre direktè jeneral lan e task fòs lan, se li k ap bay pwoblèm nan. Paske ki sa k pase? Ann gade de ka operasyon ki mennen nan baz kraze baryè. Fò m di nou depi kèlke tan, Vitelòm se youn nan nèg ki fèb anpil. E li menm dayè fizikman se yon moun ki fèb. Men, mwen toujou di n sa, chak gang ki genyen anndan peyi a, li gen de koneksyon kanmenm nan nivo lapolis la. Gen de polisye ke nèg yo konnen yo byen avè yo eksetera. Anfèt, se yon operasyon ki te sipoze dewoule yè depi senkè di maten. Senk, sizè di maten. Dayè, zòn sa a kote Vitelòm ye zòn Pènye a, se pa zòn DDO 2, se zòn DDO 1 ki genyen komisè Domon nan tèt li. Men, lepwoblèm ki a sè ke Ou gon dcpa on parle de Alphonse ou gon direktè jeneral on parle de mesye Normil 2 mesye sa yo se pa nèg ki te ki konn goumen tankou ou te ka pran on polisye tankou lè w pran on polisye tankou Carl Henry ki bon nan strateji lè w pran on polisye tankou Dorfeuille ki bon nan strateji, k abitye mennen de batay, lè w pran yon polisye tankou Alex, Alex Pierre Louis, se yon nèg ki konn batay, lè w pran yon polisye tankou, kòman misye rele ankò, Soljou, men lè w pran le maître des maîtres, Gon lòt m ka gade tou, m ka ale Jakadèr. Men lè w pran le mètre dè mètre dè mètre, kòm si se feeling misye sa. Se sa l renmen. Yon nèg tankou Paraison ki te monte, ki te inisye m fè montaj Bim. Pa Bim non, Boyd. E tout moun konnen a yon milyon pou san, si gon kò nan lapolis lan ki konn goumen, ki ka goumen, ki rezistan, se Boyd. Sa e san di petèt. Wè nèg palo de swat, men Boyd la li menm, pa gen jwèt nan sa. Men sa pa Ramo. Ramo pa gen, Ramo poko janm dirije yon batay ou byen tal men yon operasyon kelke pa. Pa bliye lè misye soti nan akademi, li fon ti pasaj eklè, apre sa, li rantre, li te nan enspeksyon jeneral. kòm polisye ki te pa egzanp an detachman men misye pa janm kòm si son nèg nan strikti peyi yo tande misye te men nan tèt yon operasyon an ayiti sa pat janm egziste e se sa a m te di Garry Conille jisteman m di Garry Conille jodi a ou bezwen yon nèg premyèman ki konn peyi a. konn peyi a, dezyèmman ki konn reyalite peyi a, twazyèmman ki kapab reyini lapolis lan, met lapolis an konfyans, e katriyèmman ki konn batay, k abitye batay. Paske lapolis ou pral gen la a se yon polis ki vin la pou goumen, E pou yon polis zuzu wap chache bagay etc. Arogan se pa sa. Se sa m te di Garry Conille lè petèt li tap eseye pran konsèy nan chwa direktè jeneral polis. Bon li menm li t al yon lòt sans etc. Ki vin bay rezilta sa a ou wè l bay la jodi a. Pa gen okenn operasyon jodi a ke lapolis ka mennen san ke l pa genyen sipò task force lan puiske mouvman aeryen yo, operasyon k ap fèt anlè pou kapab netralize nèg yo se task force ki pou fè l. Il ainsi clair nou sonje lè mesye kanapevè yo desann Pakou al goumen a nèg Gran Ravin. Enben, lè nèg yo pran, nèg nèg Kanapevè pran gwo frap sa a, yo pèdi plizyè grenn nèg, si task fòs lan rapidman pa t gentan met yon estrikti pou l lage yon kat dwonn pou l di nèg yo, ey mesye fè bak, men nèg yo t ap plonje, t ap tou pwofite plonje sou Kanapevè. Se te objektif yo sa. Yo tap tou plonje sou kana prevè. Jodi an, on ti alèz ou wè yo bay la nan nivo kenskof. Kenskof gen plizoumwen on ti alèz. Kenskof gen on ti alèz la plizoumwen. Men se ki sa? Se operasyon ki mennen e nou ka remake nan imaj yo, m pa bezwen difize imaj. Pase fòm di w lèm gen imaj yo, mwen genyen yo poum ka sur de sa map di a. Pase m pa pran pawòl nan bouch moun. Fò m gen imaj m ap gade l epi m asime mwen di sa m di a. Men si m pa gen imaj, m p ap di anyen. Nou ka remake sè dènye tan, genyen de nèg nan firm sa a ke leta angaje a, ou remake nan de operasyon k ap mennen vre, ou wè pye nèg sa yo met pye yo atè. E m pale a 2 polisye ki nan mouvman a nèg yo di yo resi pa ka konprann nèg sa yo, nèg sa yo gen yon prensip se sa yo rele nèg sa yo non sèlman yo regilye men gen yon bagay ki jwe an favè yo se ke nèg sa yo yo toujou a lè si w di yo 6 zè 6 zè 5 è di maten 5 è di maten 2 zè di maten 2 zè di maten nèg yo ponktyèl E se sa k fè w wè, te gen, t ap gen plis rezilta nan Kenskòf, dènye aksyon k fèt Kenskòf la. Malerezman, lapolis nan toujou gon bagay l ap di eksetera. Tankou, imajine w, nou, operasyon yè la. Operasyon fin planifye, yo di y ap demare a sizè di maten. 6 heures du matin ou fè premye kout fil yap tann polisye, nèg yo diw bon fò yo fon briefing. 8 heures et demi 9 heures yap mandew kote polisye yo, non polisye yo diw pa prale sa yo poko manje. Men an fèt lè yon operasyon ap moute son bagay ki planifye kalkile. Se sa nou pwoblèm sa nou gen nan direksyon jeneral la polis la. Ya pa o nivo de la direksyon jeneral la polis, un fren teknisyen. yon bon stratèj, yon bon DCPA ki kapab doze dan yon fraksyon de segonn an yon plan doperasyon avèk byen sur dron a lapui, kartografi bay solid. Pase m pral ba w egzanp, mesye sa yo k ap opere de dron nan, yo genyen kartografi tout blòk, tout kay. Sèl pwoblèm ki genyen vre, se ke yo gen yon pwoblèm de ransènyeman. Paske an fèt, fò yo ta gen yon nèg atè k ap ba yo ransèyeman avèk de kòdone presiz. Paske gen yon jan w voye kòdone an ale nan pozisyonnman kou ye a, lonjitid, ou bay e konbyen, a konbyen ne l ap ba, paske ou konnen s on bagay ki fen, s on teknoloji ki pa osi senp. Men malerezman lajan ransèyman an yo pa itilize la ransèyman vre ki pou bay de pozisyon egzat. Ki fè ke premye mouvman se ke dron nan pase li fon ti vizit, li wè de nèg la ap enjoy swa ap bay blag ap bay plezi epi yo asire yo l fè ale vini an, relè entèmedyè yo fèt epi aktivite jere. Men lapolis la nan yon trè bòn kòdinasyon pase m ap gade dan e e kenskòf pa egzanp ou wè frap fèt gen nèg ki ret atè nèg pa leve men lapolis la pa vin pran zam yo fòk genyen pye atè k fèt jiskaske w rive nan pozisyònman nèg yo ou rekipere zam yo. E se sak rive yè an. Wap wè polisye yo rive sou yon machin ki vid, anlye plas pou nèg yo kadrye zòn wap wè nèg ap fon aksyon lap tonbe poul kouri non mezanmi m paka sa pa operasyon fòn fè de bagay ki byen sible byen kalkile. Men le pwoblèm se ke nan nivo direksyon jeneral lapolis ou paka jwenn sa. Mwen sonje lè parèzon ap goumen anba lavil. Ou byen ap goumen pou jesyon pa. Se ke se sa, fò nèg la genyen l nan san l. Ou nèg tankou Jakadè pa egzanp. Ou ap sezi koze sa, petèt nèg pa janm di anyen. Men ou nèg tankou Pòl Mena Jan Lwi. M ap gade on plan detaye Pòl Pòl Mena genyen. Lè l fin resevwa blende yo. Pou l al fini a bagay sa.
Mete hors d'état de nuire Samuel un tipe Guy Philippe. Kijan w konprann sa pou sekirite w menm ki anba bouch mesye yo? Y ap pèsekite tout moun ki bezwen chanje lòd dè choz pozitivman anndan peyi a. Se sa gadyen sistèm nan toujou prè pou l fè. Se sa yo toujou met. Pa bliye, ou wè palè a mèt pa t gen CPT yo la, li pa t gen Primati yo la, ou t ap wè l fonksyone menm jan. Sètadi se pa yo k ap dirije. Se sistèm nan k ap dirije. Menm jan ditan la koloni, gouvènè a pa t ap dirije. Se te plantè yo, asanble kolonyal la, ki t ap dirije. Menm lojik lan, sistèm kolonizasyon ak sistèm neyokolonizasyon an pa gen diferans non, sinon li vin pi mal. Sinon li vin pi mal. Depi yo pase yon lòd, y ap aji. Lontan, lontan te gen afranchi yo oje chavàn ki pa t pote pantalon pou bèl twal, te konnen pou l al chèche kontak, pou l al chèche lòbiyis, pou l defann enterè afranchi yo. Men jodi a, afranchi yo fon sèl avèk plantè yo an Ayiti. Se afranchi yo se oligak. Plantè yo na defini konn kiyès, paske m kwè nou ase entèlijan jodi a pou nou konnen konpozant sistèm nan. Donk sistèm nan pa vle anyen chanje. Depi li wè 2 moun, li wè Guy Philippe gen yon volonte manifès pou l chanje l. E kòmandan Samuel gon volonte manifès pou chanje l. Gen dot ankò. Premye moun yo kòmanse e asasine karaktè yo pou yo di pa kite yo konpoze ansanm, se Guy Philippe. Yo kòmanse ap di e y ap vilipande Guy Philippe pou yo di atansyon. Yo voye moun menm, tout gadyen yo. sistèm nan li mete tout anpranl men mwen ap di gadyen sistèm nan sa yo pa premye moun ni yo pap dènye moun men yon sèl bagay vi an kout lè yo wè pèsekisyon popilasyon konsa kap fèt sou konsyans yo yo menm pou ti myèt petèt yo di si se pat sistèm nan. Yo pa ta ka kote yo ye a paske yo kote moun ki fè, ki gen lisans, ki gen metriz, ki gen doktora pa rive la. Yo menm se nan tretriz yo ki fè yo rive la. Men sepandan, lavi an gen revè. Revè an se li menm e se moman ou pral fin ou ta bezwen mennen yon vi trankil li parèt sou ou. Gen yon enterè komen ki manifeste antre ekip Viv Ansanm nan avèk nou menm ki se moun ki ap fè revolisyone a. Li make avèk yon grenn mo. koudeta. Le fèt ke nou pa nou pa an akò avèk sistèm lan pa le fèt ke sistèm lan ta byen jere nou. Misyon Viv Ansanm yo tou yo di ke se yon sistèm ki ap peze sou se ke yo vle aboli. Eske sa ta vle di ke pou nou kapab jwenn yon rezilta ki komen, ka gen yon alyans antre nou menm ki se fòs revolisyonè a avèk ekip Viv Ansanm yo? Se yon inyorans wi lè yon moun ka asimile Viv Ansanm a lòt moun ot ke sistèm lan. Ou sur si viv ansanm pat anndan sistèm nan nou te ka surviv non sur waww fò yo pa pran nou pou de sovaj non. Sela vle di ke lidè viv ansanm nan ki te fè yon ki fè yon pawòl piman bouk kontre avoka mèt Kalèt paske mèt Kalèt te di li kont koudeta se yon similat. Manipilasyon divèsyon.
Mèt kalòt lè m tap di l èske. Eklere lantèn nou. Sètadi. Wi, kontinye di nou, di nou plis. Manipilasyon divèsyon.
Tout moun konnen, menm timoun senkan konstate si viv ansanm pa tap travay pou sistèm nan, yo tap detwi l deja paske yo gen mwayen politik yo pou yo fè l. Pa gen asòti de la. Pa gen asòti de la, yon moun ki fè w kwè lekontrè se se petèt. I jou le le je du sistèm. Se evidan. Pa gen moun, ban m di w, tout moun k al kwè viv ansanm ka konpoze avèk ou pou l ranvèse lòd dè choz la, se nan erè w ap met tèt ou e se nan pyèj w ap mete pou yo e se kòmsi yo tann yon fenèt pou w pou w antre ladann pou yo kaptire w. Donk, pa, pa gon moun ki ka fè m kwè lekontrè mwen menm. Sètènman, gon tan, mwen te kwè nan Babekyou. Sètènman. Paske, se yon viktim, tout moun rekonèt li. E, pa gon moun ki pa rekrenèt, ki pa regrèt dèske yo kondui Babekyou kote yo mete l la. Se te yon gwo sòlda. Yon sè, sòlda trè kouraje ki te gen anpil volonte pou peyi sa, anpil kouraj. Lè yo idantifye sa l ye. Yo pyeje l, kisa te gen la kote li tal goumen, frè l mouri, li pran li pran poisyon, epi olye ou pran ni ou ou ankadre li pou fè l konprann reyalite an, wal kilpabilize li pou w di konsa se li menm ki tal fè masak e otre. E a la fen yo takse l de tout sòt pou yo kondwi l kote l ye an. Si l te rete kote l ye an, san pèsekite pèp solil, san pèsekite yon seri de pèp, kris wa e otre, ou mèt kwè m jodi an nenpòt ki te ka konpoze avè l pou yo chanje lòd dè choz. Men jodi a, pa gen yon moun k ap fè m kwè lekontrè. Sa te a etone m pou m wè ekip Viv Ansanm nan rantre nan palè, se pa sistèm nan ki di l antre nan palè pou l pyeje dòt moun, pou l bwouye lèkat. Men sou menm baz sa tou, yo souvan ap klewonnen. Jistis pou prezidan jovenel aloske nou konnen frenk. Ki? Jistis pou prezidan jovenel aloske nou konnen frenk tanmen nou pa pè. M pa tande?
Viv ansanm toujou ap pwone jistis pou prezidan jovenel yo toujou di ke san prezidan jovenel pap koule pou dam ayisyen m panse tou frenk pap gen pozisyon kontrè. E nenpòt moun ka estime pou yo di san prezidan jovenel Pap koule pou granmesi. M pa souzestime, gen moun anndan Viv Ansanm ki ka konstate yo fè peyi an yon gwo abi, yo fè peyi an yon gwo mal. Men, lansanm, sètadi si w pran lame, lapolis, yon grenn polis pa lapolis, yon grenn militè pa lame, On grenn militè ka pran konsyans ke bagay yo ap mal mache nan lame a. On grenn polisye ka pran konsyans bay yo ap mal mache nan pnh. Li ka di on bagay ki pa angaje pnh. Men, kilè w ka kwè l verite tout bon? Pa konnen. Se petèt apre. Non men, men, men, men, moun, moun ki kwè nan, pa le fè ke, e dayè, nan menm deklarasyon ke li te fè kont Mèt Kalèb, li te di ke Mèt Kalèb li fè bè li sou, sou, sou do ansyen prezidan Jovenel Moïse. Se li menm ki se lidè kowalisyon an. Se li menm ki la pou kalme le jeu, se li menm ki pou pran dènye desizyon, ankouraje, e menm dekouraje mesye yo. Èske sa pa ta vle di ke pa le fè ke li kwè nan jistis Jovenel Moïse, sa te ka pèmèt ke tout lòt mesye yo ralye avèk li nan menm kòz la? Sistèm nan tap detwi li menm nan mwen de 24 èd tan. Rekonèt ke sistèm nan pwisan. Rekonèt sistèm nan gen lajan. Rekonèt sistèm nan gen kontak. Rekonèt gen moun anpil ki ka fè divèsyon, manipilasyon, machinasyon, e tout sòt de bagay pou l atenn objektif li. Se pa premye ekip non ki vle elimine sistèm nan pa kapab. Ou pa wè sa yo diw wap fè yon konba pou 5 an, yo konn aprè 5 an ou pap gen pouvwa, yo menm yap mennen yon konba a vi. Lèl dil lan son enèji wi travèse ki fèl dil poul fè w konprann si w ka konprann paske yo menm yap goumen de pitit an pitit e yo kite memwa yo pou tout jenerasyon kap vini e sistèm nan konpoze pa etranje pa e pa etranje ki enplante yo isi, ki vin travay isi, ki pran kontwòl sistèm nan, pa dòt etranje nan nivo politik ki vin nan peyi an, pa nèg ki gen lajan ansyen nèg yo, se tout sa yo e pa dè nouvo lib, sètadi ti nèg tèt grenn ki sot nan mas pèp la ki vin gen anpil lajan, ekip sa yo pi danjre. Ke sa ki te vin jwenn papa yo te milyonè deja, yo vin jwenn gen lajan. Se menm jan du tan de la koloni. Du tan de la koloni, afranchi yo, nou konn kòman afranchi yo konpoze. De pitit blan avèk esklav. Men afranchi, nouvo lib yo, ki te, yo te bay libète yo, ki te vin fè pati afranchi yo, ki te vin antre nan sistèm nan, yo te pli danjre pou esklav yo ke ansyen yo. Donk se menm bagay yo kap repwodui la, e m vin di non. Mwen menm mwen di l.